Nou sou gran ri la, nou remake nou nan yon mouvman gen anpil moun an Ayiti souvan ap kritike ki se mouvman nou ka di medam lari yo. Bon, e nou menm? E nou pase la jodi a pou nou vin konnen depi kilè nou nan aktivite sa e kisa nou benefisye ladan l? N ap kòmanse ansanm avè w. Depi kilè ou nan mouvman sa ou menm? Bon, mwen menm m pa ladan l depi anpil tan non. M ka gen yon dizan depi m nan vi sa.

Bon e malerèz nou ye nou menm nou pa ka ap fè gwo gwo towo konprann avèk nèg yo dayè si nou si nou jwenn sa nou jere sa pou nou pa mouri bò lari a pou nou pa pèdi paran nou pitit nou fanmi nou.
Ok e antanke fanm e ki sou twotwa a. Li ka san bon kreyòl. Bouzen, Nou di se pa nou pa gon pri fiks, epi ou pa gen pri. Gen moun ki konn di tou yo konn vin fix ansanm avè nou, epi tou nou konn pran kòb sou yo, nou konn fouye yo, ale fouye sou yo. Esplike nou, èske sa konn fèt vre? Bon, mwen menm, li gendwa pa fèt bò kote pa m, men li ka fèt vre, m pa ka plede pa konprann. Dayè, si w pa yon vòlè, ou pa ka plede pou vòlè, konprann? Nou gendwa nan menm kote, men nou pa fè menm, nou pa menm nivo, dis-je. Ou konprann? Sa m ap di, pafwa yo konn di nou konn fin travay, moun nan konn vin sèvi avè nou, men yo pran kòb sou nou. Èske sa rive ou deja ou menm nan lavi ou? Non, yo pa pran kòb sou mwen, men nèg la konn fè dèz agresyon, ou konprann, pou genyen pou l ka peye, ou konprann, si m pa mete pil diskisyon m avè l.

Gen de lè konn pa antre, pafwa tou konn antre bèl kòb pou peye sò l ou konprann. Men pa egzanp pandan yon weekend nou konnen bay la plis chofe konbyen moun k mande moun bay la. Non sa epòk lontan. Kòm mwen menm m bay la tèlman lontan ou konprann, m pa ka konn bay lontan yo kijan yo te ye men pou moman ke m la a m ka eksplike w sa. Pa tèlman gen kòb, sitiyasyon trè fòkè ou konprann, gen tire, nou menm depi gen tire nan lari nou pa ka brase ou konprann. Lekòl pitit pa peye, kay pa peye, n ap mal viv. Men. An dòt tèm ou ka di konsa, e ensekirite a li menm, li vin bese ba yo. A, li vin pi mal toujou. Pa gen sekirite, pa gen anyen. Bon, lè yon fi, tankou nan vi sa, ou konn panse lè chèf yo nan lari a, se yo menm y ap pwoteje, e pa janm vre. W ap pale de ki chèf?
De ki chèf w ap pale? Chèf, chèf ki jere tout moun yo. W ap pale de polis nòmal yo? Wi.
Pase si si si nou la nou menm nou pa twò lwen gen de bagay ki ap pase fòk ou te ka la pou wap jere yo oubyen depi w tande yo pou w parèt pou w vin fè yon envestigasyon yo pa janm jwenn sa si vagabon yo vin tiye nou nou pap jwenn anyen si moun yo vin fè nou abi nou pap jwenn anyen si pa mèt biznis lan ki ede nou pote chay. Ok men nou e di nou gen moun gen gason ki konn plenyen e yo di lòske yo gen anpil bann yo gen yon bann bon bann sere sou yo. E depi yo rive nan yon moman nou konn menm pouse yo pa kite menm tann pou nou voye. Sa konn rive deja? Wi.
Ou pa ka al bwè pwa, ou pran pwa apre sa pou vin fè bagay avèk li a. Si li te madanm ou pa tap fè l sa. Ou pa ka vin fè m sa, m oblije fè w bagay mal tou. M fè w leve mwen, m pap bo, m pap joure, m pap fè anyen men m ap fè w leve. Men èske l peye w apre?
Bon, lè konsa ou menm, e pa tout moun ki vini pou pa pran kòb ou avan.

E sil vle yon ti bèf konbyen kob sa ap koute la. Ti bèf m pa konn dosye sa.
Ou pa konnen. Li pa pou mwen. Asid bas se kòk. Ok ki ki pòz ki pi difisil. A Mwen m pa wè pòz difisil e lajan kap fèt cheri. Sa vle di tout bagay fasil pou ou menm. Wi cheri.
Lèm fin bon kou kleyon ti je mayi gwada m fè w tout pòz nèt. E nan ki zòn ou soti ou vin fonksyone e eske nou ka bay non zòn kote ou. La premye avni m te rete. Apresa m al rete matisèl mwen deka.

Kisa? M pa konnen. Men, yo ase piti tou. Yo poko gade kò kòn sa. Men ofiramezi, m pa ta renmen sa pou yo ta konnen l. Se sa k fè m chwazi kanpe devan kamera pou m mande èd, pou m di ke mwen menm m te rete nan Matisan, yo vòlè afè m, yo fè m abi, ou konprann. M ta renmen pou nou ede m. Apa de aktivite sa w ap fè kounye la, nan moman an, ki lòt aktivite sou paj ou nou ka fè, ke ou ka fè? Komès.
Ki komès ou ka fè? Pèpè.
M konn vann rad, m konn vann sandal, lè m jwenn ti bagay yo m fè yo. Sa m jwenn m fè dayè, depi gen yo m ap fè l. Sa vle di si w ta jwenn yon moun k ap ede w la ou prè pou kite jan de vi sa ke w ap mennen an? Wi, wi pou pa gaye nan lari a. Men pa ki mwayen yon moun kapab ede w? Èd.
Èske w gen telefòn yon moun kapab rele w pou l kontakte w? Wi m gen pòtab men. Men bay nimewo a. Bay nimewo a. 38 86 50 44.
Ki laj ou?

Aktè bay sekrè la. Lèm fin fè byen avèw yo jourem. Kijan de byen? Yo jourem.
Poukisa?
Sa vle di lèm la ansanm avè yo la pigam fè yo entenerezon. Pigam mande yo ti kòb mwen lè yo dwem. Depim mande yo yo jourem. Ou fin fè byen avè yo la ou fin bay yo la yap fè salòp. Lèw di yo non Yo joure w lè yo pa vle peye w tou ou mete yo deyò yo di yo pral ba w lapolis tout èd sa w ap pè. Men antanke ou menm ki manman baz pou yon jèn fi antre nan baz la antanke ou menm ki manman baz kijan pou l antre ki kondisyon l gen pou l antre èske se zanmi w pou l ye pou l antre nan baz. Li pa zanmi m paske se biznis m ap fè li menm e brase l ap brase l mwen menm m la pou m resevwa tout moun ki brase m la pou m ede tout moun k ap brase yo gen dwa la yo vin avèk pitit la la m konnen. M konnen sa pa konn gen timoun vre men m pa ka kite timoun nan nan lari m oblije pran timoun nan m mete l dòmi anba vant mwen anndan lakay mwen m pa kite timoun nan dòmi avèk manman. Rakonte nou pasaj ou nan aktivite sa a kòman kòman sa te rakonte nou pasaj ou kòm ou se yon ansyen rakonte nou kòman sa te Mwen menm m te nan vi a deja wi rakonte nou kòman sa te m te ladan l m kite l m te ladan l se yon mesye aprè 12 janvye ki vin mete m la nan ki sa w te ladan l nan m te nan vi a. Vikivi? Vi bouzen! Mwen te ladan l. Sa k fè m te ladan l, m vin wè laj mwen pa laj pou m ladan l ankò. M vin gen yon vye malere, l vin retire m. La e twalèt ki te la, nou m pwòp. Tè a pa tè m li ye. Men mari m nan vin mouri an mwa jen an la e mwen k antere l. Li t ap travay avèk mèt tè a. Mèt tè a poko janm konn si l mouri yo genlè pa isit. E mwen k antere l pa gen yon.

50 goud m ba yo kapòt m ba yo papye. Eske sa rive deja ou konn mete moun deyò nan baz la? Lè m mete yo deyò lè yo pa mete m lè y ap fouye nèg lè y ap fè maledve depi w wè moun nan la avè m konnen l pa maledve sa k fè m pa mete l. Gen moun ankò ki kritike lè yo antre vin fè moman medam yo konn fouye yo konn gen nèg ankò ki fouye yo. M pa dakò bagay sa.
Lakay Yaya m pa dakò bagay sa. W ap tande tout. Kote wap tande yaya pa sitirel ka yaya pa sitire vakabon sou wè vakabon konn se deyò men pou ka yaya m pa sitire bagay sa pou medam yo al fè moman avèk yon nèg fòk a kite nèg la voye pase epou voyel te vin taye epi men sèt bagay m pa vle ankò lè medam yo pral fè moman avèk nèg la yap deja al taye manmanl si nèg la te benyen al taye manmanl li pa tap vin nan bouzen.
Paske nou konnen se yon aktivite. M tou y ap preche yo, m tou yo di yo fò yo fè komès. Lè yo la twò lontan, m di yo kwa fò yo chache yon komès pou yo fè, ba yon lòt ti jèn imen pou l vini. Ou konprann, depi nou la twò lontan, ennan, dezan, m pa ka resevwa nou ankò. Ki laj, ki filing ki pral genyen? Tout moun gentan fin konnen w. Ki filing ki pral genyen? E m pa mete moun, medam yo deyò pou lajan. M ka mete medam yo deyò pou m ale dwe avèk lè ap touye nèg. M pa ka mete yo deyò pou lajan. E m konnen kanmenm kanmenm fò yo peye m. Sa poko rive manman Yaya pandan ou kit ak Sibi ap tann nèg vin la. Li renmen w, li konn mann fonksyone. Oh oh, sa e toutan w ap jwenn sa. Bon m gen nèg ki renmen men mwen k pa renmen yo. Men sa ou pa konn fonksyone ansanm avè yo? Non, m pa nan gason.
Mari m fin mouri la depi lè mari m fè twazan m pa regle tou. M pa nan bagay sa.
Non Bagay sa pa pou mwen afè gason m pral pran gason bagay sa pa pou mwen m pa yon granmoun de vègèn Kòman w te fè antre nan aktivite sa nou wè a la? Aktivite a pitit mwen ou wè k fè bagay sa la e li k te mete m ladan l m te ret Site Solèy lè sa kay mwen te bout m pat ka peye kay mwen gen yon dam ki rele Jaklin ki pran m ki mennen m ladan l mennen l mennen m ladan l kounye a l mouri mwen menm li kite m la m tou jwenn sa pou m fè 50 goud mwen m tou kite vi a tou. Vi sa pa pou mwen ankò. M jwenn nèg ki renmen m. E mwen ki pa bezwen nèg pou m al antere nèg ankò.
Men ou gen yon bagay ki make w e nan jan de vi ou te konn ap mennen yo? Nan vi a?
O mwen m te konn pran anpil baton. Pou kisa w te konn pran baton? Dan m ki rache nan vi a m pran. Eske lapolis pa janm koude nou la? La? Lapolis poko janm antre lakay manman Yaya la. Kiyès ki te konn ba w baton sa yo?
Vakabon! Pou kisa?
Pou kisa te konn? Vakabon sa yo mouri.
Kounye a y ap fè yo benyen pè Abi.
Kondisyon li kontre la vin. E pa las non, lè m te nan vi nan lari. Ok, lè y al fè aktivite avan yo pa peye w. O o, bon yo konn fin plimen m yo kouri ale. Gon lè m al plimen channmas avèk yon mesye, e sa k fè m pi kite bya. Gon lè m al plimen channmas a yon mesye, li fin plimen m, apre sa l di m ede l pouse machin nan nan tèt kafou fèy. Li poko peye m non, lè l fin fè m ede l poute machin nan, lè l gade l pou, li ale l kite m nan lari a, li pa ban m yon goud pou m manje. Ou pa gen gen gen yon cho lè konsa. Devan m pa cho, gen yon lè tonton m al avè l ankò, li rale zam li li mete l sou kouse machin nan. Jan l vle plimen m lè kwa pou l plimen m. Sòflè sòflè. Pa dèyè. M oblije dakò si l fizye m. An ou plimen pa dèyè deja? Wi. E pa nan tou kaka non. Èske w al dous? Èske w dous? E pa nan tou kaka cheri ou pa konn bay bak chat, nou pa konn nou youn la pa konn al nan bouzen nou bay bak chat. Non non non. Yo kab di nou.
Anben fò m di nou men nou konnen bay yo kanmenm.